Bonjou bonswa tout fan Wadner Tech Plus yo, jodi a se avèk anpil plezi nou antre lakay ou pou yon nouvèl videyo kote ke nou vin moutre ou kòman e kijan ou ap kapab peye rezidans definitif ou online e kòman tou ou ap kapab fè soubsanal sa ki rele ajoute papye ke ou te manke lè ou tap fè tramite pou rezidans ou. E se sa ke nou vin moutre ou jodi a paske nan dènye jou yo la nou kapab konstate gen anpil moun ki ekstranje li a ekri yo sou email yo Exangelia mande pou yo fè soup sanal e peye viza yo an menm tan. Gen anpil moun ki gen difikilte pou yo fè sa, enben jodi a nou vin pote solisyon an pou ou, nou vin montre w kòman e kijan wap kapab rezoud pwoblèm sa. Parapò avèk tout chanjman ki te fèt sou sit Extranjelia, nou konnen bagay yo chanje, anpil moun vin gen difikilte, yo pa rive konnen kijan pou yo kapab peye rezidans definitif yo e kòman pou yo kapab fè soup sanal yo. Se sa ke nou vin moutre w nan videyo a jodi a la. Rete konekte avèk nou, n ap tounen touswit apre poz la.
Bienvenue sur roi de ne tech please n'oubliez pas de abonner et partager merci.
Byen nòmalman nou retounen trè rapid apre poz la, jan ke nou te anonse w li deja. Jodi a nou vin moutre w 2 bagay, kòman w ap kapab fè soub sa nal papye ke w te manke lè w tap fè tramite pou rezidans definitif ou e peyi rezidans la an menm tan. E pou fè sa, premye bagay ke w ap gen pou fè, E papye ke yo voye mande w la, wap bezwen genyen l sou telefòn ou. Wap gen papye a nan men w e pou fè foto l, lap vin sou galri telefòn ou. E lòt bagay, wap bezwen gen yon kont bank, swa yon nan Banco Estado, e wap kapab gen yon kont bank, e fòk ou gen kòb yo voye mande w pou w peye a sou kont ou. Konsa tou, gen dwa pa gen yon kont bank, e pou gen yon bon zanmi w ki gen yon kont bank, ki gen Cuenta Rot, ki gen aplikasyon Banco Estado a tou. e ki gen klavye entènèt ou kapab bal kòb la epi li menm li peyel pou ou men sou genyenl sou telefòn ou se tout afè nòmal ann ale dirèkteman nan videyo a nou pral moutre ou kòman pou kapab fè 2 travay sa yo an menm tan sou telefòn ou san kew pa bezwen deplase kite lakay ou. Premye bagay ke wap gen pou fè, ou pral ale sou galri nan telefòn ou an, lè w fin fè foto a, ou pral revize foto a, ou pral byen ankadre foto sa a pou w ka mete l an pdf. Pase pa bliye tout dokiman ke wap voye nan sistèm nan, fòk ou mete dokiman sa yo an pdf. Premyèman, ou ale sou galri telefòn nan, ou al chache dokiman an. Nou di nan ka pa nou an, n ap voye dokiman sa a ale bay Exangeli a. Dokiman an la, kounye a la, li pa an pdf, sèlman nou jis fè foto a sou telefòn nou, epi dokiman an li vini sou galeri telefòn lan. Pou nou met dokiman sa a an pdf, premye bagay ke w ap gen pou w fè, ou kapab wè foto a la a, foto a fèt men dokiman an, foto a yon ti jan kwochi, li pa dwat, li pa byen kare, li pa byen kare nan foto a. Men premye bagay ke nap gen pou fè, ann al travay foto sa, an nou kare foto sa byen nòmal. Nou klike sou li, epi ou ale tout anba adwat nan telefòn ou an, ou ap wè yon ti siy kreyon, epi ou klike sou ti siy kreyon an, epi la ou ale nan dezyèm opsyon sa la pou al kare, pou al kare, pou al byen ankadre foto sa. Ann ale tou swit nap byen ankadre foto sa. Lè ou kapab wè ke n ap byen ankadre foto sa a pou nou al mete l an pdf e apre pou nou kapab voye l nan sistèm Xrangeli a. La nou kapab di dokiman nou an gentan ap byen kadre. Epi ou prale anba adwat nan telefòn ou an epi w ap pran ti sin V, w ap klike sou ti sin V an. Epi ou prale pa anlè adwat nan telefòn nan kote ki make anrejistre, w ap klike sou li. Avan w klike sou li, si w gade ou wè lè w te fè foto a li te manke gen bèl ekleraj, ou prale nan 3 ti opsyon sa yo la kote ki make filtre, w ap klike sou li epi w kapab chanje dokiman an koulè pou w kapab ba l plis detay yon fason ke lè w mete l sou sistèm nan pou l kapab byen parèt. An nou di nan ka pa nou an la nou kite l, nou vin filtre l epi nou mete l nan koulè sa a. Epi ou klike sou ti sin ve a. Epi ou ale pa angle a dwat nan telefòn nan. Epi ou klike sou anrejistre. La a dokiman nou an gen tan byen ankadre, li gen bèl koulè. Se pa ko fini sa, men kounya la nou pral mete dokiman sa an pdf yon fason pou nou kapab voye l sou sistèm Extangeli a. Pou fè sa ou prale sou Google ki nan telefòn ou an. An nou soti direkteman nou prale sou Google.

Wap wè li deja parèt la, epi nou klike sou li. La, wap klike sou premye opsyon an. Epi wap desann anba nèt, wap chache kote wè k make jpg an pdf. Jpg an pdf. Epi w klike sou li. La li di w pou seleksyone imaj ke w vle mete an pdf. Imaj la deja an jpg, kounye a nou pral mete l an pdf. Epi w klike sou li. La nou gentan seleksyone l. Epi w prale pa anba a dwat nan telefon ou a kote ki make konvèti an pdf. Epi w klike sou li. Epi li di w pou telechaje le pdf. Epi w klike sou li. La, imaj nou an gentan vini trè rapid an pdf epi w ap jis klike sou telechaje. Imaj nou an gentan transfòme an pdf. Pa bliye, imaj la lè l an pdf kounye a, ou ka gen difikilte lè pou vin mete l sou sistèm nan. Ou ka gen difikilte pou jwenn li. Paske, E ou poko bal non. Ou pral ekri non imaj sa lèw pral metel sou sistèm nan yon fason pou ka pou pa gen twòp difikilte lè wap chachel. Pou fè sa ou prale anlè a dwat nan 3 ti pwen sa yo ki nan telefòn ou an wap klike sou li epi wap klike sou enprime epi nan ti kare sa nan ti boul vè sa kote wè ti flèch la desann nan kote ti flèch la desann epi li ekri pdf ladann epi wap klike sou li. Epi w prale anba a dwat, anba nèt, anba nèt la, epi w ap klike la pou w kapab bay dokiman sa a non. Epi w efase sa yo, epi w bay dokiman an non. Nan ka pa nou an, nou fin klike sou li, n ap ba l non, epi nou ekri kalta, epi nou fè anrejistre. Kounya ou kapab sòti nèt. Byen, nòmalman kounya la nou deja fin prepare dokiman nou pral voye nan sistèm Extranjelia a, dokiman ke l te voye mande nou e an menm tan pou nou peye viza a tou. Kounya la nou rete nan faz ke kote pou n al peye viza a epi pou nou kapab tou ajoute dokiman sa a, pou nou kapab tou ajoute dokiman sa a ke Extranjelia te voye mande nou an. Pou nou fè travay sa a, pou nou kapab peye viza a epi pou nou kapab.

An n ale dirèkteman sou Google ki nan telefòn nou an, nou pral antre sou sit Extranjelia a kote ke nou pral peye viza a epi nou pral tou ajoute papye sa ke nou sot e byen ankadre a la a pou nou kapab mete l sou sistèm nan. An nou chache Google ki sou telefòn nou. La a nou klike sou Google.

La ou deja antre sou sistèm nan. Kounye a la, pou w al peye viza sa, ou kapab tou ajoute dokiman sa. W ap tounen klike sou 3 ti ba sa yo, ki pa agoch anlè nan telefòn ou an. Se trè enpòtan, w ap klike sou 3 ti ba sa yo la. Epi la, ou pral klike kote w ak make Bande de Carta de Entrada. Ou klike sou li. Byen, nòmalman nou antre direkteman anndan sistèm Xtendjele a la. Kote ke kounya nou pral gen aksè pou nou peye viza epi pou nou kapab ajoute dokiman ke nou te manke a. Pou fè sa, ou prale anba nèt, w ap desann nèt, w ap desann. Lè w rive la.

Kisa wap fè la ou menm? Wap klike sou reyaliza l. La wap klike la kote ou wè flèch la e wap klike sou reyaliza l. Byen, lè nou rive la, kounye a li voye nou dirèkteman kote pou nou peye viza a. Epi wap klike sou siguiente. Epi kote ak make ir a tg ere wap klike sou li. Ekzateman. La nou kapab wè nou rive nan faz pou nou komanse peye viza. Nou kapab wè li afiche men kantite kob viza a ye ki se 97000. 978 pèso. La nou rive direkteman kote ke nou pral seleksyone fason ke nou gen pou nou peye viza sa. Pou peye viza sa, ou pral seleksyone, pa bliye nou te di w fòk ou gen yon kont bank, e si w pa gen l tou fè yon zanmi w ki gen kont bank ba l kòb sa epi pou l kapab peye viza an pou ou. Wap klike la kote ou wè flèch la ye a. Epi wap klike sou Banco Estado. Lè w fin klike sou Banco Estado, epi wap wè l make Pagar. Epi w klike sou Pagar. La li ba w 2 opsyon. Wap chwazi premye opsyon an ki di Persona. La li mande nou pou nou mete root nou avèk klavye nou. Pa bliye klavye sa se pa klavye 4 chif la. Se pa klavye ke ou mete lè w al nan Kakelo, lè w al nan Cahavecina w al pran kòb la. Sa se klavye entènèt. Pou w fè sa wap mete la, wap mete root ou. Epi wap klike la anba pou kapab mete klavye entènèt ou. Lè w fin met klavye entènèt la epi wap fè engresa. Epi l tou seleksyone Cuenta Root pou ou, epi wap fè Kontinye. La, li ba w 2 opsyon. Premye opsyon an ki di Bypass, e lòt opsyon an se pou moun ki gen ti kat ki tankou Almanac la. Depi w gen ti kat sa, ou mèt seleksyone dezyèm opsyon an. Si w pa gen ti kat la tou, ou gen Bypass. Ou mèt pran premye opsyon an. Nan ka pa nou an nou menm, nou kite l sou Bipass paske nou genyen Bipass pou pi rapid, pou pi fasil. An nou kite l sou Bipass epi an nou klike sou otorizasyon Bipass. La dirèkteman l ap voye w sou Banco Estado, sou aplikasyon Banco Estado a l ap voye w dirèkteman. Kounye a la w gen pou ale sou aplikasyon Banco Estado a pou w kapab otorize peyiman sa.

Epi ou fè otorizasyon. La nou deja peye rezidans la. Kounye a nou rete pou nan voye papye ke yo te voye mande nou an pou nan ajoute papye sa nan sistèm la. Epi la ou ka fè, la ou ka klike anba la ou fèmen l. Ok, la nou fè yon ti bak. La nou deja peye viza. Epi kounya nou pral klike kote wè k make finalizar. pou nou kapab fini avèk pèyman sa a, pou nou kapab ajoute papye, pou nou kapab al ajoute papye yo te voye mande nou an. Nou klike sou Finaliza. Si ou bezwen yon kopi, yon Comprobante, y ap pou yo voye sou imel ou pou ou, w ap klike la kote k make Ingresa Email, epi w klike la.

Yo deja voye yon konprobante, yon resi ba nou sou email nou. Nou pral nap kontinye tramite a kounya nou pral kontinye tramite a pou nou kapab voye dokiman ke yo te voye mande nou an. Ok, la nap klike sou finalize. Egzateman, la a nou deja fin reyalize pa gwo rezidans definitif la. Kounye a nou pral pran lòt etap, nou pral kontinye etap pou nou kapab ajoute dokiman yo te voye mande nou an. Kounye a kisa n ap fè? La a, n ap klike sou bouton ki make Siguiente a, bouton wouj sa a la, n ap klike la.

Byen, nòmalman li ouvri yon lòt paj ba nou. Paj li ouvri ba nou la, sa a se kote pou n al monte antesedante a, sa nou rele kazye jidisyè ke tout moun ap tann nou pa ka jwenn nan. Pa bliye, nan dokiman Exandile a voye ba nou sou imel nou kote l di pou nou peye, epi pou nou ajoute antesedante sa a,

Lè w t ap ankadre l depi nan premye kòmansman videyo a. La n ap klike sou Fichye kote ke nou pral chache dokiman sa. Lè w fin klike sou Fichye, kounye a la ou pa jwenn dokiman nan parèt nan foto sa yo k la. Epi w prale anlè adwat nan 3 ti ba sa yo, klike sou yo la. Epi ou klike la a kote wè make telechajman. Byen, lè ou rive la kounye a, ou pral jis seleksyone papye sa a ke ou te byen ankadre depi an kòmansman. M te montre ou kòman pou fè l pou mete l an pdf la. Ou pral jis klike sou li pou kapab voye dokiman sa ale. Pa bliye nou te bay papye sa a yon non ki se kalta. Men, an reyalite, non l se Carta Explicativa, men nou menm nou te gentan gen nan tou lè de fòlma yo, nou te gentan gen nan tou lè de non sa yo, nou te ba l non ni Carta, ni Carta Explicativa ki se menm bagay la. Epi nou menm n ap jis chwazi l pou nou kapab fini avèk tramite sa. An nou klike sou li. La a. Dokiman an gentan byen bèl monte sou sistèm nan. Pou fini, epi w ap jis klike sou Siguiente. Lè w fin klike la, epi l ouvè dènye paj sa a ba ou. Epi la, w ap desann jis anba, epi Wap klike sou si ke dokiman ke ou voye a li korèk epi wap klike sou siguiente. Pou fini epi pou konfime dezyèm etap sa kote ke ou tap voye dokiman ale wap klike sou finalizar. Deja se tout sa nou te gen pou n moutre w jodi a, kòman w te kapab peye rezidans definitif ou online e kòman tou ou kapab tou fè soub sa nan al voye papye ke w te manke bay extranje li a. Sa yo rele kazye jidisyè ke anpil moun gen pwoblèm pou li la. Pa non sèlman kazye jidisyè, m panse kelkeswa lòt papye ke w te manke, pandan extranje li a voye mande w pou peye viza w epi l ap tou voye mande w Pouw fè soup sa nan lòt papye kew te manke a. Pa bliye Xangeli ap bay yon lòt opsyon si tout fwa ou pako gen kazye jidisyè a nan menw pou voye yon lèt eksplikatif ba yo pou eksplike yo rezon ki koz ou pou eksplike yo rezon fè reyèl la menm ki koz kew poko genyen E kadye jidisyè a nan menw. E nou konseye yo chak moun ke extrange li a voye mesaj sa a ba yo pou yo peye viza pou yo voye papye ale depi w poko gen kadye jidisyè a ale direkteman nan an anbasad ayiti ki nan chili a epi lap baw papye sa a gratis epi wap kapab fè soupsyonal papye sa a an atandan ke ou jwenn kazye jidisyè w lan. Rete konekte avèk chanèl YouTube sa a ki se Wadner Tech Plus, de jou an jou n ap pote plis videyo pou ou. Se tout sa nou te gen pou n moutre w jodi a, n ap retwouve w nan yon lòt videyo trè byento.